Ok Delson, n ap pase an Frans, jan nou te pwomèt nan atik yo. Ou konnen sa, te gen yon bèl match antre Montpellier avèk PSG. E nan match sa, byen ke PSG bat match lan, men te gen anpil negativite nan match lan, kote ke Mbappé pat kontan nan match lan li bay yon gòl li pa selebre li li frape Messi nan match lan epi youn nan bagay moun pale plis se ke kote li te pran yon penalite li te rate penalite a epi lòt penalite a vin choute well yo vin gen yon lòt penalite Neymar pran boul la epi menm kote a li pase lal frape mesye epi lal mande Neymar penaliti a. Eske w panse ke sa ka vin bay psg yon pwoblèm pou sezon ni, pou sezon an?
M panse sa. Paske nan nan locker room nan, nan dressing room nan, ou toujou bezwen gen inite. Ou wè sa m di w la? Si gen tan gen, si gen divizyon, nou pap ka al lwen. Y a lè nou ap jwe kont ti ekip tankou Monpelye, ou konprann, lòt ti ekip nan Lig 1 an. Y a n ap ka bat yo e n ap ka bat yo pa anpil gòl paske nou gen endividyèlman nou gen talan. Chak, nou gen talan. Chak, nou gen jwè ki ka, ki ka pran yon match li di ok match sa m ap kraze l, match sa m ap kraze l. Men lè w rive nan Lig dè Chanpyon, kont ekip ki ap vrèman peze sou ou, ki vrèman jwe kont on ekip. Yo atake kòm on ekip, yo defanse kòm on ekip. M panse psg ap vrèman gen difikilte pou yo pou yo pèfòme nan match sa yo.
Èske ou panse ke èske pwoblèm nan soti nan Mbappé oubyen pwoblèm nan soti nan Neymar?
M panse pwoblèm nan pa soti nan yonn nan jwè yo. Y a jwè yo tou lè 2 gen kèk bagay yo ka travay antre yo, ou konprann. E jwè e imen nou ye apre tou, ou konprann. Nou ka pale antre nou pou nou konnen ki jan nou ka jere bagay yo. Si yon pennal ap choute, kiyès ki ka pran li? Men, nou konnen dèfwa l pa konsa vre paske nan mond foutbòl la, gen kontra. e tout moun di konsa e Mbappé ki mèt PSG e tout nan kontra yo di konsa ke Mbappé kap pran penal yo men Neymar kòm yon gran jwè mpanse tou si w rete rate yon penal e tout dwa l pou l di ok banm pran penal sa mpanse Mbappé tou li ka di ok m fèk sot pran yon m rate li banm kite Neymar pran chans li men sa pou mwen menm li moutre yon vrèman yon arogans nan Mbappé. m panse l te ka jis di ok, gen yon lòt opòtinite k ap vini, m ap jis pran li lè li lè l prezante. Oubyen oubyen oubyen l te kapab di ok mwen menm ki ki nimewo 1 pou m choute penalite, m ap jis kite sa pase. Lè match la fini m ap pale a Neymar. Wi. Men èske w panse Yeah, pale non. Men m panse nèg, 2 nèg sa yo m kwè m pa, m pa menm kwè yo pale ansanm paske menm lè lè y ap antrene ou pa wè yo bay lamen ansanm, menm Messi tou, Messi a Mbappé ou pa wè yo bay lamen ansanm. M m vrèman panse nèg sa yo vrèman tankou yo pa pale ditou. M vrèman panse tankou nan yon vrè gè nan nan psg. Èske ou panse pwoblèm nan soti nan nan dirijan psg yo? Paske lè w te fin pran yon kontra konsa ou bay Neymar li, Kounye a ou pran yon lòt ou bay Mbappé li ki tèlman gwo e ane pase ankò ou pran Messi kòm yon jwè. Pou tout sa Messi fin fè nan Map gentan vin sou sa. Banm poze w kesyon sa. Èske ou panse se dirijan PSG yo ki pwoblèm nan? Paske yo ba nèg yo twò gwo twòp pouvwa nan ekip lan. Wi m panse sa. M panse dirijan yo a yon pwen yo sipoze mete pye yo pou yo di ok ase sètase. si nou pa ka rezoud sa antre nou, nou menm ki, nou menm ki bo, ki peye nou, so, n ap pran desizyon an pou nou. E m panse e sa, menm antrenè a tou, m panse sa e, si antrenè a wè ok, sa ap fè depase, sa ap fè depase, an nou fè yon reyinyon, rele nèg yo, e m byen si ke yo fè sa, rele nèg yo, mete yo chita ansanm, an nou pale, di ok, si gen yon penal nan yon match ou byen nan sa depan de kalite de match la, Mbappé gen dwa pran li ou byen si Mbappé pran yon si gen yon lòt penal e tou pa Neymar ou byen se tou pa Messi konsa konsa. Men ane pase ane pase l te mache byen yo te fè sa ane pase kisa k vin pase nan ou panse se kontra yo bay Mbappé an ki vin fè Mbappé konsa?
M panse kontra wi kontra bay Mbappé anpil pouvwa nan PSG Men m panse sa ki fè E Neymar m panse Neymar vrèman vin fache a Mbappé tou paske pa bliye te gen yon rumè ki di Mbappé mande pou yo te pou yo te vann Neymar nan transfè window sa men Neymar te di l pa t pral pyès kote e ou konnen kòman w jwè si yon lòt jwè mande pou w ale ou p ap kontan a jwè sa espesyalman yon jwè, yon jwè de kalite de Neymar, ou konnen li, Neymar pa pran ki nenpòt bagay nan men, nan men ki nenpòt moun. Mwen poze w kesyon sa, èske w, èske w panse Mbappé vrèman gen foutbòl sa nan li, tout pouvwa yo ba li nan psg a, ou panse Mbappé vrèman gen, gen, gen tout foutbòl sa nan li pou l kenbe yon ekip, pou l jwe, pou l bat ekip lan pou kont li san Neyma, san Messi, san Neymar? Mwen, nan opinyon mwen, Mbappé pa pi fò ke Neymar. E bon, m pap menm di Messi. Menm bagay, si ma di Messi, se kòm si m derespekte Messi. Ki, eske w panse nèg yo sipoze fè yon bagay konsa? Yè m ka konprann Neymar antre nan ekip lan, li toujou blese, li toujou, li toujou sou jwèt prèske, li toujou bezwen al nan peyi li, Brezil pou l al fete anivèsè li, oubyen nenpòt anivèsè lòt fanmi li, li toujou bezwen ale. M ka konprann sa. Men eske w panse sa, sa, sa se yon, pou mwen, eske w panse se yon mank de respè sa ye?
M pa panse l yon mank de respè paske Neymar lè w gade PSG lè w pale de PSG ou tande Mbappé paske Mbappé plizyè fwa lè Neymar blese yo pa bliye Mbappé ki pran ekip la l pote l sou do l li chanpyon avè l li chanpyon lig 1 avè l plizyè fwa. Ya Neymar Neymar si w mande mwen kounya si w poze m yon kesyon w mande mwen kiyès ki pi fò antre Neymar ak Mbappé m ap toujou di Neymar paske Neymar gen de gen de jan Neymar Neymar ka enfliyanse match la ke Mbappé pap janm kapab fè l ou ka wè Neymar Neymar ka jwe devan l ka jwe li ka jwe lèl la konsa tou li ka jwe milye de teran l ka desann li pran boul la li transfòme foutbòl la ou pa konprann men banm di w banm di w byen banm di w byen tou si M gen enpresyon menm si Neymar, Messi, Mbappé pa jwe, m panse psg ap stil chanpyon. Se a di, chanpyon Lig 1 an pa vreman sa y ap chèche nan moman. Se pou sa yo tap, yo pa tap janm al dèyè Messi, yo pa tap janm al dèyè, Mbappé pa tap janm vin la, Neymar pa tap janm vin la. M panse yo te toujou konn chanpyon san nèg sa yo.
Men, li pa menm nan paske ya Messi yo vin a Messi kounya, yo vin a Neymar kounya. M panse yonn nan jwè Neymar a Messi pa ka fè l pou kont kò l. M pa panse Mbappé ka fè l pou kont kò l. M panse l ap vrèman pran tou le twa nèg yo avèk tout lòt ekip la pou yo vrèman met ansanm, tèt yo ansanm pou yo jwe ansanm kolektivman pou yo bat tout lòt oponan yo. Men depi y ap goumen antre yo chak lè chak lè, yo pap regle anyen. Ok, nan moman sa pwoblèm nan se Neyma avèk Mbappé. Men kounye a Mbappé vin mete ke Messi ladan l. Paske jan li fè an, non sèlman li pase devan Messi, pito li te pase Messi epi li te fè tankou li di ok, eskize m Messi. Li annik pase, li fwape Messi avèk epòl li. Li pa menm mande Messi e Messi vire l gade l. Menm lè l te fin al mande penalite an, Neymar pa bali lan, ou wè Messi toujou ap gade li. Ann poze premye kesyon sa avan. Èske ou panse apre tout sa Messi fin fè nan karyè li, li vini nan ekip la, eske ou panse misye son mank de respè? Eske li derespekte Messi nan sa l fè an, jan l frape Messi an? Wi, m panse l. Wèl, mwen m pap fin di ke li espre l fè l non, paske lè w ap gade nan ang videyo a, ang mwen wè a, li pa fè pyès kontak a Messi. Li jis ap mache. Ya l te ka fè plis atansyon avèk surround li. Li ka, but at the same time ou konnen, tout bagay konsa ka pase. But, m panse kòm vizaj Messi, Messi, Messi, jan Messi gade se tankou Messi, se tankou gen tan konn nèg yo te gen tan gon tansyon antre yo. Se tankou Messi di, ok, si jèn fèl la. Kòm nwa, m panse kòm nwa, lè yon moun antre nan vizaj ou konsa, ou konn kisa l mande w. Kòm nou pa, nou pa menm jan avèk blan. Kòm nwa, nou konnen nwa, espesyalman ayisyen pa dakò pou moun antre nan vizaj yo konsa. Si misye frape pase sou Messi konsa l frape men li te ka menm pile Messi ou pa wè pye an men yo frape vrèman yo frape paske Messi ranje kò l si Messi pat ranje kò l li te ka frape Messi plis apre tout sa Messi fin fè nan karyè li yes m konprann gen anpil moun k ap pale k ap di Messi jan yo bay Mbappé tout pouvwa l la Messi te gen pouvwa sa nan Barcelone. Men an reyalite, ou pa janm wè bagay sa yo nan souteren an. Pierre gendwa genyen deyò, but Messi te toujou yon bon lidè pou ekip li. Li gendwa di ok, men moun pou voye ale, men moun pou achte, men bagay sa yo pa t janm soti sou teren an. Èske ou panse ke avèk Mbappé sa ka vin fè, ka vin fè tout pwojè PSG a tonbe a lo?
M pa panse avk jis Mbappé, Mbappé jwe pati pa li ladan li, ya Mbappé kòm mwen di w m vrèman wè Mbappé li kòm e premye match de retou li m ta anvi wè kèk match anvan pou m ta ba w yon bon repons paske m vle wè kòman li pèfòme nan lòt match k ap vini yo paske pa bliye li fèk sot nan blesir epi premye match li pandan sezon an alò m panse l ap pran li yon ti tan pou li ka vrèman jwe nan fason ke l vle jwe a. Pandan m di w sa, m ka wè, ou ka, ou ka wè nan vizaj li tou ke li pa vle jwe. Li pa, li pa vle, li pa vrèman kontan sou teren an. Men.
Men, ok, pou ki sa Messi te chwazi rete? Ou panse l fè erè li pa ale nan, nan Real? Wi, m panse l fè yon erè. M panse sa yonn nan pi gwo erè w ka fè. Paske gen, gen kèk opòtinite nan lavi an ki pa vini de fwa. Sa vle di pi fò opòtinite nan lavi a pa vin de fwa. E pou ou jwe pou yon ekip kòm Real, sa a se yonn nan pi gran bagay m panse anpil jwè te ka fè nan karyè yo. Wi Mbappé ka fè, li ka enfliyanse mond foutbòl la nan yon fason, nan yon fason ou di lòt nan psg men m panse si li t ale nan Real Madrid, menm legasi li t ap kite a, li p ap menm nan ke l ap kite kounye a pandan l nan psg a. Yeah, yeah. Bon. An n pran le ka de Neyma. Eske jan Neyma ap pèfòme a la, eske PSG ka voye l ale nan moman? Non.
Pou mwen menm, Neyma se yonn nan meyè jwè k ap jwe foutbòl pou le moman. E se Neyma sa anpil moun t ap ret tann nan plizyè ane, mwen menm tou. Men, pa bliye ke li t ap pede blese. E m wè Neyma vini sezon sa, li gen yon vrèman, li sanble li vrèman detèmine. Li pa kenbe boul la fè tout sezon an.
Jel pa kenbe boul jan jan te konn kenbe boul la ankò. Wi, Neymar se chap chap li wè Neymar ap ap challenge jwè yo pou kèk boul li di oh Neymar vin li wè lap jwe football la granmoun kounya. Li pa Neymar lontan kap kenbe boul la kap kap pede trible pèdi boul la ou wè li vini nan li vrèman vin nan yon misyon nan kòmansman sezon sa. Sil ka rete fit san pa janm blese mpanse Messi ap gen yon bon sezon epa vre? Oh wi, m ta m ta anvi pou l pou l ret fit, pou l pa janm blese e pou l sa li pou l sa mennen nou jis nan nan koup di mond lan pou mwen pou l pou l pase yon bèl m pa ta anvi wè l chanpyon men m ta anvi wè pou l gen yon bèl koup di mond.
So kote Eske w panse nan PSG nan mo jan map gade ekip lan wi ekip la ap jwe byen men eske w panse gen chak nèg yo gen ti gen ti an pòsyon pa yo kote yo gen ti jwè pa yo kòmsi lè w wè a Hakimi jwenn boul la Messi mèt bò kote l la l pap ba Messi boul la gon kote misye jwenn boul la l pa ba Messi Messi gade l yon jan Messi konn fè sa chak lè nan nan Manch nan Barcelone an wè l yon jwè tankou Messi lè w jwenn yon balon pas ou pa ba l pas la. Oh, yeah, lap toujou gade w. Eske w pa Pou mwen menm lè map gade PSG kòm si m wè chak moun gen ti gen ti zanmi pa yo sou kote. Eske w ou panse menm ou ou wè menm bagay la tou? Um, m pa m pa wè zanmi non, m wè nèg yo um, m pa konn si se a antrenè a ki di yo e konsa pou yo jwe, Men nèg kap jwe lateral back yo, yo vrèman pa chèche atakan yo jan m panse yo tap chèche atakan yo. M wè jwè sa yo, ya yo bay yo bay ti gòl, ou konnen nèg yo vit anpil. M panse yo se yonn nan 2 jwè ki pi vit nan mond lan, nan mond foutbòl la. Wap pale de Hakimi a Mendes? Hakimi ak Mendes. M panse dènye pas desiziv yo, yo jis paka bay yo. Yo kouri, yo fè tout sa pou yo fè, yo fè tout bagay yo byen, yo trible. Ou panse vitès, ou panse twòp vitès, twòp vitès nèg yo genyen, yo pa konn kijan pou yo mete fren an, pou yo bay pas lan rapid, ou byen se boul la ou renmen twòp?
A, mba, nèg yo vit vre. Men depi ou gen vitès ou, e konsa ou toujou kouri, wap konn kòman pou manage, ou pa konprann? Ou ta sipoze konn kòman pou ralanti pou gentan bay pas la. M panse sa yo se yon man yon mank. Sa yo travay antrenè a sipoze fè nan jwè yo. M panse li vrèman sipoze kite yo nan nan praktis nan sou teren praktis la ap plede fè menm bagay la over and over pou jiskaske yo lè pou lè yo rive sou teren an pou yo fè menm bagay la. Paske lè yo rive nan bòks la dènye pas pou yo bay atakan yo pou atakan an tiye gadyen an yo pa janm vini.
Ok m panse m gen 2 kesyon pou ou pou nou fini. Èske ou pa. An reyalite, lè w nan yon ekip, pa gen de moun ki pou choute nan penalite, toujou gen yon sèl moun. Èske ou panse ke, m panse kesyon sa ap gen de pòsyon ladan l. Èske ou panse Neymar pa t sipoze al jwenn Mbappé pou l al pran penalite an paske depi w se nimewo 1 ki pou choute penalite a, e nimewo 1, m pa bezwen konn konbyen gòl li rate pandan match lan, nimewo 1 rete nimewo 1. De, èske ou panse sa se fòt antrenè an? Paske antrenè an te sipoze, si, èske antrenè an te sipoze gentan pale avèk yo, ok, si yonn pran penalite, menm lè ou ba gòl la ou pa bay gòl la, dezyèm nan e pou Neyma. M gentan swiv ke Messi pa ladann, paske m gentan chwazi, m gentan wè ke li chwazi, li pa bezwen pran penalite. But, m panse ke nan gwo match yo tankou Lig dè Chanpyon, m panse Messi ap pran penalite yo. Men, yon grenn yon moun ki pou pran penalite a sipoze li menm ki sipoze pran penalite sèlman si l chwazi ok m pap pran sa banm ba ou li. Sa w panse?
M panse sa. Nan yon match, pou pa gen pale anpil, m panse l toujou pi bon pou lè antrenè a, sitou antrenè a, m panse antrenè a t ap kontan pou l toujou wè ke moun li asenye ki pou toujou pran penalite a e moun sa k ap pran penalite yo. Men lè w gen de titilè tankou Messi, Ramos, Neymar, Mbappé, ou gen anpil gwo jwè ki ka choute penal. E yo anvi bay gòl, yo anvi choute penal. E Neymar k ap gen yon bèl sezon, jan m te di w talè a, kòmansman sezon an vrèman bèl pou li. Kote li gen tan wè w rate yonn, Of course lap di ok, bon precious mwen, men malgre yo di ou menm ki nimewo 1, but hey, Enei Mamie m se yonn nan pi gwo jwè nan mond lan. Ban m eseye pran chans mwen, ban m choute penal la. M panse Mbappé kounye a li te ka di ok, malgre m nimewo 1 menm jan w te di talè a, ban m kite Neymar choute choute penal la, si m pral kriye, m pral kriye bay coach la pita. M pral di coach la hey, ou konnen misye e pa li menm ki sipoze pran penal yo, jis gen pou ka avèti, avèti de bagay, ou pa konprann? Paske a la fen ki sa nou vle fè e chanpyon nou vle chanpyon. A la fen fò nou met tèt nou ansanm pou nou di ok, peyi, peyi ekip la ap peye, ap peye nou, tout lajan sa, Mbappé se nèg, se moun k ap touche plis lajan nan mond lan, Messi dezyèm, Mbappé pa, Neymar pa twò lwen de sa, alò m panse nèg yo vrèman bezwen di ok, mete ego yo to the side epi pou yo, pou yo chwazi jwe foutbòl ke yo, ke y ap peye pou yo jwe an.
Eske ou te gen rimè ke Barcelone vreman dèyè Messi, men jan nou te pale dènyeman, lòt pale avè ou te fè m konnen ke Messi gen dwa rete pou yon lòt ane nan PSG. Eske ou panse sa, paske Messi, ou konn Messi, nap gade Messi lontan. Messi pa yon moun ki renmen nan pale anpil tankou nan fè diskisyon avèk jwè. Li se yon moun ki apa. Èske w panse sa ka pouse l retounen nan Baselòn oubyen lap rete pou yon lòt ane nan psg si pwoblèm sa pa rezoud? E m panse an konesan Messi m panse ke tou m pa kwè lap rezoud pwoblèm sa avèk Mbappé paske byenke Messi pa fè pwoblèm yo men kanmenm ou gentan wè nèg yo gen yon pwoblèm Ou panse Messi ka rete nan Baselòn?
M panse, amèn, tout bagay, tout bagay posib nan mond foutbòl la, ou pa janm konn sa k pral pase. Men m ta, mwen menm tou m ta byen anvi wè Messi nan Baselòn. Men m panse sa pral depan de, de fen sezon an, e ki sa k pase nan, nan koup di mond lan, m panse tout sa yo ap jwe yon, yon gran, yon gran pati nan, nan ki sa k ap vini pou lòt, pou lòt sezon an. Men Messi retounen nan Baselòn nan, m panse wi, li, li posib. depi Messi toujou ka jwe foutbòl, ou konnen men, sa pa menm yon, sa ou gentan konnen li se yon understatement, Messi, pou mwen, mwen panse Messi, menm lè Messi nan 40, 40 an, Messi ap toujou ka jwe foutbòl la, li gen dwa pa genyen vitès li genyen an, men mwen panse l ap, l ap ka toujou jwe foutbòl la nan fason, nan yon fason anpil lòt jwè pa ka jwe menm lè yo jèn, menm lè yo jèn gason.
Ebyen, nap tann lòt weekend pou nou wè kòman, mwen m paka wè tann kilè lòt weekend rive pou m wè kòman PSG yo aji.
Mwen vwèman kontan, m paka wè tann, pa sèlman pou PSG, pou tout lòt ekip yo. Nou konnen, menm nan Bundesliga tou, ki pa janm desi, nou toujou gen bèl foutbòl la. Yeah. Um, m salye tout fanatik yo. Mèsi pou tout moun ki toujou pataje videyo yo epi ki toujou ba nou ti like yo. Kontinye fè sa e kontinye branche a la prochèn videyo yo. Mwen byen.
Um, sa pèson di an. Mèsi fanatik yo pou sa non